Mwen rele frè Gab li pa reponn, mwen ekri frè Gab li pa reponn, sa m pa ka pa di l. Mwen poste yon videyo Black Fefe ki pale de Le Colon Guette Ta Mère sou stati mwen. M te tèlman renmen bagay la, Black Fefe nou konn tout, tout moun konn Black Fefe. Epi, nan menm semèn ki pase yo. Mwen rele frè Gab li pa reponn, mwen ekri frè Gab li pa reponn, se nan statu a, li pa menm salye m menm, on nèg nou kolabore ansanm, li pa menm salye m, pou l di m frè m kòman w ye, èske tout bagay anfòm, èske kòman aktivite yo ye, frè m sa m tande la, tèl bagay, frè m sa w gen sou statu la silvouplè, oubyen si l pa t vle di silvouplè, monchè ou konnen, ou gen yon group moun k ap swiv ou sou statu yo, retire l. Frè Gab tonbe antre nan pèsonalite. Gen tout mesaj yo la m pa bezwen pase yo pou nou wè yo. Frè Gab di m oh Jezi nan chat la wi e misye pale avè m trè lèd, trè lèd, trè lèd, trè lèd. Tout sa l te di m, m pa t janm reponn li a yon ton depase, m di mèsi mon frère, pa gen pwoblèm, bon ou ka pi kretyen pase m men son sèl bagay m konnen, M gon nanm pou m sove, m gon fanmiy pou m pwoteje e pou m bay manje. E m di m save chat la, depi lè sa, on kretyen wi, on kretyen wi, on frè wi k ap ba w konsèy wi, misye pa janm pale avè m, li pa janm ekri m, li pa janm rele m, li pa janm mande m kòman m ye. Mwen ekri l, li pa janm reponn. Mwen bay yon moun nimewo frè Gab. Frè. Gab di m pa fèm bagay konsa. Kòman ou fè pran nimewo m pou w bay moun? Nimewo m se nimewo pèsonèl mwen. Ou pa gen dwa bay moun nimewo m. Se yon pwogram moun nan te rele. Li te di, monchè fè m jwenn frè Gab paske m konnen ou gen kolaborasyon ansanm avèk li. M di pa gen pwoblèm. Misye se yon nèg koul, se yon nèg bagay. Frè Gab fè m wont. Frè Gab fè m wont. M pa t sipoze ba moun nimewo l. Ò se, se, se, se, li pa. M pa t estomake. Men m te twouve ke antanke yon nèg k ap preche tout lajounen nan Facebook, nan Instagram, k ap bay moun bon konsèy, bèl pawòl, anfas mwen, menm si m ta yon payen ki gen foli kretyen, oubyen menm si m ta yon kretyen ki anvi tounen payen, ou gen yon ton pou w pale avè m. Paske Jezi pa t kòmsi mete l nan yon nivo pou l te imilye moun, pou l joure moun, pou l di moun nenpòt ki bagay. Kounya m di waw. M di eh eh. Si frè Gab fon video pou l pale de lavi prive mwen, m ka pale de sa mwen menm mwen viv de frè Gab. Frè Gab son bon kretyen. Men son bon kretyen k bezwen lapriyè, k bezwen sajès pou l pale a moun. Frè Gab mwen menm ki di w sa. You know that. Ou konnen w bezwen plis sajès. Paske m t ap gade yon kòmantè yon demwazèl. Yon demwazel ki te di w retire lunet la ou te pale a demwazel la tre led. Yon kretyen. Mwen menm le yon moun dim yon bagay sou bagay se ou byen m bloko w m retire w sou bagay mwen m pa nan pale ave w. Ou gen dwa di m an m pe farouch m pe sesi m pe sela men m fe sa ki senp lan m pa pale ave w led. Gen moun m konn joure yo m pap ba nanti m konn joure yo yo joure manman m. M pap pran sa pou moun. Wi m se kretyen se vre men Sou foure bra nan jem li pete jem. Se pa lèt a rakèt pou vide ladann se kay doktè pou m ale. Se kay doktè pou m ale m di nou sa. On kretyen ou dwe saj. On kretyen ou dwe gen yon imilite ki depase lè bòn. Gen bagay m menm m pap chwazi pale yo paske se pa mon dwa. M konnen gen anpil nan nou ki te vini la pou n te vin veye zen m ta pral pale frè Gab mal non pa gen anyen m di la frè Gab ka demanti m pa gen anyen m di la frè Gab ka demanti m e m pa vin pale la pou m pase pou pi bon oubyen se mwen menm ki pi bon kretyen non je mon kontra avèk Dye m pa gen kontra pèsòn moun sou latè frè Gab. Gen anpil moun ki panse m gwo pwoblèm ak frè Gab. Pa gen bif antre kretyen. Kretyen sa li aji yon fason, ou ka aji yon fason ki pa deranje l paske mwen menm frè Gab itilize non m e nan yon sitiyasyon ki prezante, mwen menm wè m wè tout tan m kite sa pase, m kite tout tan sa pase. M di en en non. Paske m pa vin pale la pou m vin defann mwen, pou m vin klèm.